Ou dwe konnen lè pwoblèm nan vini nan vi w ke se konfyans ke l pote pou ou. Paske lòske ou simonte pwoblèm sa, pa egzanp yon moun ki gon dèt, lòske dèt sa vini, kapasite de refleksyon ke w genyen ke w itilize pou w peye dèt sa, se kisa ki pral vin pase? A chak fwa ou ta dwe, ou genyen dè fòmil pou konnen kòman ke ou pral kapab peye kòb sa. E se sa ke nou dwe konnen, a pati de pwoblèm ou, ou ka vin genyen yon pakèt konfyans nan vi an. A pati de pwoblèm ou, ou vin genyen yon bagay ke yo rele estime de soi. Paske anpil moun yo toujou souzestime yo devan moun. Anpil moun yo toujou bese tèt yo devan moun. Men lòske ou gen pwoblèm, ou rezoud pwoblèm sa, li pèmèt ke ou grandi nan vi an. Li pèmèt ke ou gon ou wè ke ou gon lòt vizaj, ou gon lòt karaktè, ou genyen yon lòt fason de vi. E se sa ke yo nou dwe konnen jounen jodi an. Si nou ta pran egzanp M ap toujou pran egzanp spò ansanm avèk nou. An nou ta pran egzanp yon nèg tankou Michael Jordan. Michael Jordan ke nou konnen ke jounen jodi ki se yon gwo basketè, ou wè ke se se se youn nan nèg jounen jodi an mak li trè popilè atravè mond lan. Michael Jordan t ap jwe nan Chicago Bulls. Misye, aprè plizyè eseye lè l te fèt kòmanse, bagay yo pa t twò bon pou Michael Jordan. Michael Jordan te menm abandone NBA a, sitou aprè lòske l fin pèdi papa l. Misye vin santi ke pwoblèm sa a, se papa l ki te yon fòs pou li, se papa l ki te yon apui pou li, men l vin pèdi papa l. Ebyen, kisa ke Michael Jordan li menm li pral fè? Li kite NBA a, Michael Jordan ale al jwe baseball. Ebyen, lòske Michael Jordan rive nan baseball, gade, Li pa reyisi jan ke pou l ta reyisi a. Michael Jordan pral retounen nan basketball. Konfyans misye vin ogmante. Estime de soi misye vin ogmante. Michael Jordan vin chanpyon plizyè fwa nan NBA a apre ke l te fin abandone l. Ebyen, ou menm ou dwe konnen ke, hey, ou gon moun petèt ki tap ede w, yon moun ki petèt ki tap sèvi w, yon moun ki petèt ki te yon yon sipò pou ou. Moun sa a lè w vin pèdi l, ou pa dwe dekouraje. Okontrè, se remonte moral ou, se remonte estim ou pou avanse, se remonte konfyans ou. Cristiano Ronaldo, lè Cristiano Ronaldo vin pèdi papa l, Cristiano Ronaldo non sèlman pèdi papa l, li vin pèdi yon koup dErop fas avèk la Grès ki te genyen Pòtugal yon gòl a zewo. Misye raple l ke li te fè papa l yon pwomès. Kisa ki pral vin remonte moral Cristiano Ronaldo? Se lòske E men pral vin genyen la Frans fas avèk le Portugal nan champ nan final ankò koup dEròp. Kri nan dè kòmansman match la Cristiano Ronaldo frape nan pye. Li pa ka kontinye match la. Men nan panse misye rèv li a pa abandone. Se vre ke li li li li li petèt ka frape nan pye. Men gon pwomès ke l te fè ansanm avèk papa l. Cristiano Ronaldo fè bande pyel el kanpe poul kisa kel pral fè kounya li vin kanpe antanke coach poul pèmèt ke a lòt jwè yo pou yo kontinye match la men ou menm tou laviw laviw se yon ansanm de pwoblèm ke ou pral kapab rankontre chak jou men pwoblèm sa yo ou dwe pran yo pou pèmèt ke yo ba ou konfyans. Pou pèmèt ke pwoblèm sa yo, advèsite sa yo, lè w rankontre yo avèk nan vi an, se pa abandone, se pa vag pou bay, men pou remonte estim ou. E kisa ke nou wè ki pase? Ni egzanp de Jordan King te pran, apre ke l te fin abandone, lè l te fin pèdi papa l, enben ou pral jwenn ke li vin genyen konfyans, li vin genyen yon lòt estim, e ke li reyalize vi l nan baskèt la. Cristiano Ronaldo aprè kel te fin pèdi papal gade li pa li pa se vre ke li li petèt ke li te kab gon pakèt pwoblèm men lèl vin frape pyel nan match la li vin blese fas avèk ekip la France lan men li toujou ankouraje lòt jwè yo kisa ki vin pase Eder vin bay Portugal viktwa fas avèk ekip la France lan yon gòl a 0 men nan vi an ou bezwen genyen konfyans lè w nan pwoblèm yo. Ou bezwen genyen yon estim de swa pou w pa janm abandone, pou w pa janm bese tèt ou nan vi an. E m garanti w ke si ke 7 pwen sa yo, 7 fason sa yo ke nou sot wè a, nou di w pwoblèm ou yo, lè yo vini, advèsite yo, Ou dwe pèmèt ke yo sèvi w de pèspektiv. Ou dwe nan pwoblèm ou yo pou pou aprann sa ke yo rele gratitid nan pwoblèm ou yo. Twazyèm nan, ki se ke nan pwoblèm ou yo, li pèmèt ke ou devlope potansyalite ke ou gen lakay ou. Pwoblèm ou yo, li pèmèt ke ou fè chanjman ak fè aksyon nan vi an. Pwoblèm ou yo, li pèmèt ke ou aprann de leson ki genyen valè nan vi an. Pwoblèm ou yo, li pèmèt ke ou konnen ke, gade, A chak pòt ki fèmen pou ou, gen yon lòt pòt ki prè ki pou ouvè pou ou. Pwoblèm ou yo, li pèmèt ke ou genyen dwe genyen konfyans nan vi an avèk kenbe estim ou nan vi an. E lòske ou gen estim de swa avèk konfyans, m garanti ou gade anyen pap enposib pou ou nan vi an. Se vre ka genyen mizè, se vre ka genyen pwoblèm, se vre ka genyen tout kalite de bagay. Men sèl bagay ke ou dwe konnen ke Ou dwe kwè ke chak pwoblèm genyen yon opòtinite ladann. Chak pwoblèm genyen yon opòtinite ladann. E se sa a ke petèt ke nou pa janm mete, men moun ki nan biznis yo, se li menm ke yo itilize. Men lè nou wè pwoblèm nou menm,